Jodia se 28 oktòb, byenvini nan fèt la bèl. Se 301 jou nan ane a k ap fini nan 64 jou. Se jou J pa w la, se anivèsè nesans ou, fèt la bèl swete w bòn fèt. Fè kè w kontan. Jodia fèt la bèl mande nou mete men nou ansanm pou nou aplodi Marva Belfort kap fete anivèsè nesans li lap koute nou nan gwo mòn nou pwofite salye manman ni Olga matant li Yanick ak tout lòt manm fanmi Ocelen an a nou priyè Bondye pou demwazèl la. Sent Trinite, Bondye Papa, Pitit la ak Lespri Sen an, Bondye ki bay lavi a, nou remèsye ou pou pwoteksyon ak lòt privilèj ou ban nou depi nou fèt jous jodi a. Nou mande ou, menm jan yon jounen rakonte pouvwa Bondye a yon lòt jounen, yon nwit repete l bay yon. lòt lannwit, pou beni e pwoteje lavi nou e pou fè nou toujou gen krent pou ou ak pou pwochen nou. O non de Jezi nou priye ou, amèn. Jodi a chaje ak evenman ou mwen gen 5. Premyèman se anivèsè nesans Bill Gates, li te fèt 28 oktòb 1955. se yon biznisman ameriken, fondatè Microsoft ak lòt konpayi enfòmatik. Pandan plizyè ane, Bill Gates klase kòm moun ki pi rich nan lemond. Mesye a genyen jiska 78,5 milya dola. Dezyèmman, 28 oktòb 1966, Se te premye konsekrasyon evèk ayisyen nan tèt Legliz katolik ann Ayiti depi siyati konkòda a an 1860. Pami yo te genyen Monseyè Remy Augustin e François Rolph Ligonde. Twazyèmman, 28 oktòb 1886, Se te inogirasyon Statue de la Liberté k ap klere lemond antye depi New York. Se yon kado Lafrans te fè Ameriken pou manifeste amitye toule de peyi yo. Se yon stati ki mezire 35 mèt de otè ke skiltè Frederic Auguste Bartholdi te konstwi, menm gwo skiltè sa a ki te fabrike Lion de Belfort, nou konnen gen yon vil ki rele Belfort an Frans. Amati enteryè a se enjenyè Gustave Eiffel ki te prepare l pou fè stati reziste kont move tan. pou l fè stati sa te reziste kont move tan. Katriyèmman, 28 oktòb se, depi 1983, se jounen entènasyonal lang kreyòl, lang pa nou an. N a reflechi sou sa pi devan. E senkyèmman, jodi a, 28 oktòb 2021, ebyen Facebook ap plis fokis sou yon nouvo pwogram li rele Metaverse, sa vle di au-delà de l'univers. Yo menm panse ke olye de Facebook, l ap vin chanje non a Metaverse. N ap selebre jodi a avèk Sen Simon e Sen Jid, 2 apot panse nou. Pou jodi a, tout moun kapab gen ide. Pafwa se menm ide yo. Sa ki enpòtan, se konnen ki jan pou sèvi avèk ide sa yo, daprè Coluche. An nou kontinye avèk fèt la bèl.

Kounye a n ap pale de Sen Simon e Sen Jid. Sen Simon, pafwa yo rele l Sann Simeyon, e Sen Jid, pafwa yo rele l Sann Houdas oubyen Sen Jid Tadeye. Jodi a legliz la selebre 2 moun non yo toujou mache ansanm se Sen Simon oubyen San Simeon oubyen yo rele l tou nèg zele a, nèg ki toujou cho a. Ebyen li diferan de Simon Magous

Sa vle di fò nou fè diferans ant moun sa yo. Yo te konn rele Jid tou Jude of James oubyen Houdas Lebaus oubyen Jid frè Jezi a. Bon gen moun ki pa fin kwè Jid te frè Jezi vre. Toulede mesye sa yo se te de apot nan Douz Apot yo. Toule de sanble t al preche an Mezopotami, ann Iran, kote yo ta mouri mati. Sen Jid se otè epit ki pote non li nan Nouvo Testaman an kote li t ap preche Juif ki konvèti yo pou yo pa pratike

ta ti frè ti Jak oubyen Jak Minè e yon para de Jezi. Jida Tadye difera, jan nou te di, de Tadeyis de e de sa ki te yonn tan swasanndis apot yo. Yo di li se Iranyen ki te touye l ak yon pikwa lè yo te anvayi Ameni. nan ane 65. Yo di se pa de mirak ki pa t fèt pou moun ki t al priye sou tonm Sen Jid. Moun konn envoke Sen Jid lè yo nan sitiyasyon dezespere. lè yo blije oubyen pèdi yon bagay. Kòm gen yon Jida ki te vann Jezi e ke estati Jezi ta menm pote mak beze Jida a sou jou dwat li, kretyen yo toujou pè adrese yo a Sen Jid. Yo pa vle pran vèt pou mi. Yo pito adrese yo a tout lòt Sen sof Sen Jid. Se lè sitiyasyon an mangonmen, lè ka rive twò lwen, lè dlo vle pase farin, lè tout bagay parèt enposib, lè yo pèdi yon bagay, yo san espwa, ebyen se lè sa yo pran dènye desizyon adrese yo a Sen Jid. Se pou sa yo di Sen Jid se yon sen koz ki pa ka tann, defansè de ka pèdi. Sen Jid se sen patwon dyosèz Sen Petersburg nan Florid Ozetazini. Kanta pou Apot Sen Simon nèg ki rele ki zele anpil la pa gen anpil done sou lavi li ki diferan de sa nou bay de li ansanm ak Sen Jid Tadye. Yo panse li t al preche ann Ejip e li t al rejwenn Jid Tadye ann Iran e se la yo ta matirize l ak yon si, alò yo ta fann li, yo ta siye l an de. Yon prezatè se Simon ak yon si ki se enstriman lanmò li. Sen Simon e Sen Jid te ede anpil nan ajoute baz Legliz la ki kanpe sou yon wòk jodi a. Menm jan avèk Sen Simon, kretyen ta dwe zele nan travay Bondye olye yo ta zele Nan fè sa ki mal. N ap retounen nan yon ti moman pou refleksyon nou.

tankou simoni, nikolayit ak nostik. Simoni se lavant de bagay sakre legliz la, daprè non sa soti nan majisyen Simon Magus ki te vle achte pouvwa Sentespri a nan men apot yo pou l t al rich nan fè mirak. Men yo te kouri dèyè l. Nikolayit soti nan nikolayism, dapre sa nou li nan Revelasyon chapit 2, vèsè 6, pran nan vèsè 14 rive nan vèsè 15. Ebyen, se te yon abitid imoral Legliz la te kondane. Nikola. ta yon moun ki te abitye boukante madanm ni oubyen fè komès avèk madanm ni avèk lòt gason pou l te kapab jwenn kèk privilèj. Li te vann madanm nan ki te yon bèl fi. E n ap pale de nostik, nou te pale de nostik deja, ebyen se yon seri de moun ki panse ke chak moun kapab rive konnen Bondye sou fòm mistik oubyen ezoterik, san yo pa bezwen pase pa kat chemen, san yo pa bezwen swiv ansèyman legliz, tradisyon oubyen kèk lòt enstitisyon. Kounye a n ap pale de jounen entènasyonal lang kreyòl. Depi 1983, chak 28 oktòb, se jounen entènasyonal lang kreyòl. Se Lunesko ki te detèmine jounen sa a. nan yon somè ki te genyen sou lang kreyòl. Depi lè sa a, kreyòl kontinye fè chemen ni, li kontinye pwogrese non sèlman ann Ayiti, kote gen anpil moun ki pale sèlman kreyòl, alòs kreyòl se lang matènèl pou yo, men tou nan lòt peyi kote yo pale kreyòl ki petèt yon ti jan diferan de kreyòl ayisyen an. tou depan de orijin kreyòl la, de baz li. Note byen se pa sèlman an Ayiti yo pale kreyòl, gen kreyòl enpe patou dan le mond tankou Ayiti, byen si, Lwizyana, Ozetazini, Sent Lisi, Ladominik, Matinik, Gwadloup, Lil Moris, Il Seychelles, eksetera. Daprè ekspè yo, gen anviwon 66 kalite kreyòl ki gen baz yo diferan, tankou kreyòl ki soti nan franse, nan angle, espanyòl, pòtigè, eksetera. Yon lang pa konn evolye de yon jou a yon lòt, oubyen de yon ane a yon lòt, sa pran tan. Lang women yo, tankou franse ak espanyòl, te pran anpil tan anvan yo te rive Debarase yo soti nan laten. Moun k ap kritike kreyòl la soulinye aspè oral li, sa vle di, yo di se yon lang ki pale sèlman, ki pa vrèman gen materyèl ekri. Yo kritike kreyòl la e yo di li pa gen règ gramè vrèman, gen de bagay, aspè filozofik, teknik ou pa ka di an kreyòl. Yon lòt kote, yo kritike kreyòl la kòm yon lang ki pa pale ase. Youn di kreyòl la pa ekri ase, gen lòt ki di kreyòl la pa pale ase. An reyalite, ann Ayiti e plizyè lòt kote, kreyòl se yon lang ki viktim de yon fenomèn ki rele diglosya. Sa vle di, kreyòl la toujou kowabite avèk yon lang. Nan ka pa egzanp an Ayiti, se nou gen 2 lang, se kreyòl, fransè, men fransè a monte sou kreyòl la, fransè a vin siperyè epi kreyòl la menm vin enferyè. Se sa k rele diglossi a. Kounye a gen yon Akademi Kreyòl an Ayiti k ap fikse òtograf ak lòt aspè kiltirèl lang lan. Anpil moun kritike anfèt moun k ap mal pwononse kreyòl la, k ap fransize l, yo rele moun sa yo pale tulututu, moun bouch pwentu k ap pale franse an kreyòl. Yon lòt kote, lè yon moun pale kreyòl kòmsadwa, yo di l pa t al lekòl. Yo konsidere l kòm yon moun sòt, moun ki pa konn pale franse. Se nan kout kat sa a mizisyen Koupe Kloure te di, Lè ou pale franse yo di w ap ranse. Lè ou pale kreyòl yo di ou pa t al lekòl. Lè ou pale laten yo di w ap fè tenten. Nou ta ajoute, Lè ou pale angle yo di ou nyè. Lè ou pale Panyòl, yo di ou dwòl. Pèp ayisyen se yon pèp poliglòt, plizyè nan nou pale ant 2 jiska 8 lang malgre gen yon ti ponyen moun ki kwè nou se dam oubyen dammi lè nou pa vle pale Se konsa gen yon kritik ki te di yon jou, Ayisyen pa pale okenn lang. Se yon gwo kritik ki ta vle di, ki ta vle fè kwè gen moun ki pale kreyòl mal, ki pale franse mal, ki pale angle mal, ki pale espanyòl mal. Men se jis yon kritik e kritik pa konn bèl. Nou konnen anpil Ayisyen ki pale lang sa yo trè trè byen, men avèk patikilarite ayisyen, avèk aksan ayisyen, melanje ak kilti ayisyen. An reyalite, panyòl ann Espay la pa menm jan avèk panyòl Ajantin nan, panyòl Repiblik Dominikèn nan, oubyen panyòl Pòtoriko, oubyen panyòl Kiba, oubyen Meksik. Menm jan an tou, franse an Frans la pa menm jan avèk franse ann Ayiti oubyen o Kanada oubyen o Bèljik. Angle ann Angletè a pa menm jan avèk angle ameriken an oubyen angle Jamayik la. Sa ki pi rèd, yon lang diferan de yon rejyon a yon lòt. Tankou nou ta pale de kreyòl nan Sid ak kreyòl nan Nò peyi Dayiti. Finalman, nou konnen chak moun, chak endividi kapab pale yon jan, yon fason inik, yon fason spesyal, yon fason diferan. Se sa ekspè yo rele idyolèkt. De jimo ka pale menm lang men si nou byen koute ebyen nap wè yon ti diferans kanmenm nan pawòl yo. Menm lè gen anpil kritik yo fè sou lang kreyòl la, malgre gen moun ki fè kwè kreyòl se yonn nan faktè ki lakòz Ayiti anreta, Nou kwè kreyòl se yonn nan pi bèl lang ki egziste e ki gen yon estrikti vrèman espesyal kòm rezilta de yon amalgam antre plizyè lang tankou lang endijèn yo, fransè, espanyòl, anglè, men sitou lang afriken yo. Pou fini nou kwè gouvènman ayisyen an lè na gen youn ki vrèman stab ebyen li dwe valorize kreyòl la kòm yon aspè kiltirèl fò menm jan yo valorize vodou a ak atizay oubyen atizana ayisyen an pami anpil lòt aspè kiltirèl ankò. Nou dwe fè efò pou nou Pa melanje kreyòl la avèk fransè tankou anpil moun abitye fè lè y ap pwononse yon seri de mo fransè an kreyòl tankou bonheur, l'heure, soeur, mœurs, bon Dieu, adieu, du feu, armoire, devoir, remercier, recevoir, perdu, Jésus, Marche, fumen, repo, duve, Etazini, importa, doktè, pwovèb, dur, histoire. An reyalite anpil nan nou admèt nou pa pale kreyòl, nou pale kreyòl men nou pa li kreyòl oubyen nou pa ekri kreyòl. Nou pa konnen pa gen lèt se, ki avèk iks nan alfabè kreyòl la, e ke pa gen lèt gen lèt e, men li toujou pwononse avèk bouch ouvè e pa pwononse e. Pa gen bouch pwenti nan kreyòl, pa gen mo kreyòl ki fini avèk lèt er tankou si n ap pwononse mo bèèr. Nou fè de fot nan ap pwononse beurre pa gen bouch la toujou ouvè epi pa gen lèt pa gen son r la nan fen se bè pou nou ta di. Lè nou pwononse mo kreyòl yo an fransè nou vin oblije itilize yon atik ki pa kòrèk. Tankou pa egzanp nou gen mo devwa, devoir, men lè nou mal pwononse nou oblije di devoir la. Nap mete nan paj fèt la bèl nou nan www.fetlabel.com yon seri zouti ak referans ki kapab ede nou klèp kreyòl la klèp vle di koute, li, ekri e pale kreyòl oubyen pou amelyore langaj nou Moun aprann a tout lè menm si w te granmoun, menm si w te konn anpil lòt bagay ou ka aprann. Enben, n ap aprann, n ap mete yon seri de abreje tout règ gramè kreyòl la pou nou, plis n ap mete 25 pwovèb kreyòl, pami anpil lòt resous ankò. N ap mete tout referans liv ke nou ekri pou moun aprann kreyòl. Nou fè kou kreyòl tou an gwoup ou an prive. Nou tradui dokiman ak liv an kreyòl, angle, franse, espanyòl. Nou se ansyen pwofesè kreyòl ni nan inivèsite Pòtoriko, ni nan inivèsite an Florid. Pa bliye fè fèt yon lòt moun, yon lòt pwochen bèl, pataje fèt la bèl pwen kòm avèk li, a demen si Bondye vle.